Se pa konsa w dwe aji. Epi m te ba w prensip yo avan menm nou te renmen. Men pa fè anyen ma cheri, jis m vin wè w. Men non, papa m son moun ki dwòl li ye. Pousa w fache konsa cheri?
M gen rezon fache, paske papa m poko okouran si nou renmen. Oh! Sa ki kaka sa? Love, Papi. Oh! M konnen m di w apre James pou w kapab mennen la. E misye? Li kiyès li ye? Zanmi m wi, papi. Zanmi li ki sa? Zanmi lekòl la. Non, ou wè la, apre James ou te ou te ban m la, apre sa m pa konn wòt afè moun ankò. Jenòm! Yo! Deyò! Deyò! Ou wè la? Ou wè la? Bon m diw byen Apre Jenks m konnen la m pa konn whatever moun ankò la. Men papi li pa anyen pou mwen se jis yon zanmi. Wè li poko fèm ou wè la si w kitem m nève bagay pap bon pou ou non ok pase m deja diw sa ou menm se yon pitit fi mwen menm se m renmen anpil e map depanse. E tankou lòt jou m konnen afè ou renmen avè Jenks men afè m wè yon jenòm la tèt mare oh. Men papi m pa gen dwa pou m envite yon zanmi la? Non pase ou konnen ou menm se yon pitit fi m renmen anpil pase m ap depanse pase mwen m pa konnen nèg tèt mare sa mwen wè ou prezante m la. Waw anpi anpi kon fini andedan salon kay mwen anpi nan nèg la chita anpi lap pale afè de renmen waw men shit ou wè la m kite w la m pata va swete pou sa ta pase ankò ou tande Non papi. Bon ok cheri.
Dakò.

Aprè Aw kòmanse parèt sou mwen men Se parèt sou mwen men mwen msezi men Bonè se gwo Yon nèg pil pa bèl msezi Paske m se papa mwen men se pwofesè l te ye men Aprè m tou pa pale m jis mete tèt mwen atè nèt M tou mete tèt mwen atè se tèt mwen ap grate men Aprè Lè misye pale a ti dam lan men Yon manzè kanpe devan papa l men Kòmsi Li sanble m wè l vle di papa l se zanmi m li ye men Aplis.

Ho solo. Ho ho zone. Ho ho zone. Bat non man. Sak fè se pa patnèm ou ye menn? Bat non. Koman m bat non la menn? Ou imajine w menn ou fin fè m yon tenis menn nèg vin dezabiye m nan lari menn pandan m ap pale ak yon fanm menn fè m wont menn rale tenis nan pye m menn. Bon tenis ou paw ou yo pran l nan pye w menn. Tenis ou paw?
E pa ou ki te vann mwen menn?
Non monchè non.
Monchè non mwen. Non non non.

Tenis yo se ke tenis mwen li. Se mwen ki pran tenis la. Ou rete wè misye ap pale si tenis li, se tenis mwen li. Tenis mwen li. M tou tenis mwen li monchè. Yow wap enève m ui men.
Nèg la pran yon bagay nan menm men nou ap vin di m e pou li. Kòman l pou ou a men? Pou mwen li solo.
Ok kisa w vle m fè? Remèt ou l? Remèt mwen lajan m men.
Bon m vann yon bagay yo pran ou vle m remèt ou lajan solo? Yow si w pa vle yo di se batiman k kraze w men remèt mwen lajan m men.

Je nèg sa glou ooh mswa solo wi li gen rezonl wi li gen rezonl men li te mèt metel kon yon egare men depi wèl deside depi wèl fache konsa misye ka banm kou ah map dakò misye banm kou nan pa fòm mta sonje mwen mèt misye kob la wi mswa solo apa pa kenbe w bondye. Pat janm konsa non menn. Depi lèm kwaze Baby Love la menn. M vin yon lòt jan menn map mouri sak pa bon menn. Fè moun banm kou fèm leve men sou mwen menn. Kèt em renmenl m paka kite l menn. M pat janm konsa menn. De tout fason Bondye ap wè kijan li la wè sou sakrifis yon moun nan menn.

Alo pas Wi Ou wè kiyès sa Wi se frè keke monchè A non Non e se bliye tout sa k te pase Machè m bezwen w m bezwen w ijan Èske ou kapab vin kote m silvouplè Non nou p ap met ou deyò monchè M konnen tankou le jou le jou mwen te mal reflechi vre menn silvouplè rann mwen sèvis tankou w rive kote m silvouplè menn pase m bezwen w ijan ijan ah pas mwen di w sa bliye tout sa k te pase pas anbyen anbyen ok pas anbyen m ap tann ou mèsi bokou pas. Paske pafwa yo te fèm pale ak past la. Pase past la li gen de lè li pote bon konsèy tou. Mesye depi nan dream la nan pesi la menm yon kliyan pa janm pa pase vizitem bon kòm patnèm mwen ak patnè sa yon gwo vèdèt li ye m wè se yon gwo patnè nan zòn nan la mwen relem mwen bat mwen fè yon gwo kob lan mouda misye la.

Pas, èske w konn poukisa mòde jodi a la Pas? Non, m pa konnen.
Machè, m rele w la, premyeman m ap mande w eskiz pou sa k te pase mwen menm avè w. Pase mwen te mete w deyò lakay mwen. Paske mwen te mal reflechi. Monchè pas on grenn sèvis mwen bezwen nan moun silvouplè eske ou ka fime on ti bout video kote ou wè manzèl ap pale avèk jenòm lan pou mwen silvouplè. Humm
ok gee map di w sa byen mwen menm ou konnen mwen menm se yon pastè m ye wi m konn sa. Em gen yon ministè map jere la pawòl mwen pa do gen ni kwochi ni fòs kote la pawòl mwen sipoze dwat si w wè ke m vin kote w mwen di w yon bagay se ke se yon bagay ki dwat ki klè m pa rete kwè ke m pral oblije nan filme e m te just di w sa se pou te kapab chèche gen kontwòl pitit fi w la ou konprann. a e kòman lap mache, kòman lap foksyone pou te kapab gen kontwòl yo paske mwen menm lèm te vin sou sa e pa rayi m te rayi pitit ou la ni e pa ou menm tou e pa rayi m te rayi ou ok just m te vle wè yon avni ni pou ou ni pou li e m vle tou sil rantre nan yon relasyon pou l rantre nan yon relasyon ki byen ki dwat e yon jou petèt li ka se mwen menm ki arive selebre maryaj li sa tap trè byen Ok pas m konprann tout sa wap dim.
Li yon ti jan bon li yon ti jan difisil.
Fè sa pou mwen silvouplè pas se menm jan ou te ka rann Bondye yon sèvis fè sa pou mwen silvouplè. Depi ou met nan tèt ou sa te pase m avè w bagay sa pa retounen rive ankò non. Non frè Keke ah mwen menm m pa janm kenbe la haine paske se sèvitè Bondye m ye antouka. E m ap fè sa pou ou. M ap fè sa pou ou ak kondisyon ke pa met nan tèt ou ni se lajan m pral touche nan men w, ni se pou yon lòt avantaj, yon lòt enterè ke m fè sa pou ou. Dako, dako. Men kòm se sa ou vle. Ok. E jis pou kapab wè verite a anfas ou e pou kapab wè tout sa k ap fèt yo, m ap fè sa pou ou. E mwen menm ou te pran m pou mantè, mwen menm m a pou, ou a tou pwouve, ou a tou pwouve ke mwen menm mwen pa yon mantè. E pa pawòl mwen te vin ba w. Èske w konprann? Ban m di w trè byen.
Ou konnen pitit la se yon pitit fi mwen renmen anpil. E m koumanse depanse anpil lajan peye inivèsite pou pitit la ka aprann yon bagay demen. Paske ou konnen trè byen mwen menm se injenyè m ye. Men m ta vle pou pitit mwen an yon moun devan lasosyete a pou demen. Bon, antouka frè Keke, gen anpil bagay n ap gentan pale yo paske lè m prèske rive la m gen yon sèvis pou m al fè. Anben ok Kepas. Pase sèvis sa m pa ka, se mwen ki pou la pou kòmanse sèvis la, m pa ka twò rete.

Ok, la, as la, mete l sou kou. L ap pote tout rezilta pou m kounye a la. La m koumanse konprann pas la kounye a. La depi l fè sa, m ap kwè nan tout sa li t ap di m yo kounye a. Ok. Ho ho pitit gason m te bo vin lakay la, ou gen pwoblèm lakay la?
Bon. Mesi pasyans e m pa gen pwoblèm pou sa w panse a non men m gen yon pwoblèm paske ou konnen ti patnè yo rele Rico li ret nan zòn nan ou konnen misye se nan menm li grandi m tande rimè kap kouri nan lari a kap kouri m wè misye sou yo di m se ou menm ki fè misye sa bon m vin kote w pou m pale avè w pou m konnen. Sak pase? Ou konnen moun nan zòn nan la, sou veteran m yo nan zòn nan, si gen yon pwoblèm k ap pase, m ta konnen sa k ap pase. Pitit gason m, e pa mwen menm non, bagay sa yo pa fèt, e pa wè wè pa jis ki fè sa. Kòm misye se goumen ap mache goumen ak moun nan zòn nan, sa ka rive yo mèt al mande yon bagay gade pou wè se pa kèk lòt moun ki fè sa pase mwen menm. Si se mwen lòt lan m tap manje misye lontan. Se m pa rann mal pou mal, m pap touye misye. M pa konn anyen non mwen. Mwen m pa konn anyen non. Poko Pastè pa konn anyen non papa. M pa di se ou di non kòm rimè a pale.

Lè ou te vin nan zòn an la, ou dwe konnen m t ap fè misye kaka kanmenm. Se pa mwen. Sa ka rive yon lòt moun je te remake nan lari a, yo fè mal avan. Men padetantan ou vin la, si m ta vle fè misye mal, m pa t ap fè mal ankò. Non, m pa t ap fè misye mal ankò non, paske m konnen ki nèg ou ye. Sitwayen ou nan zòn nan.

Pa fè misye fou non. Men, li te twò ta. Li vin kontan m. E, menm lè ki te misye ki te vin elèv li, li te vin jere m. Paske misye se yon gwo vedèt li ye nan zòn nan. Men, pou sa misye fè a, lè m fè l fou kanmenm, si m fè l fou vre, misye frekan twòp. Mwen menm bòkò pasyans misye vin frape mwen menm nan lestomak mwen. Mwen menm bòkò pasyans. Fò m fè misye peye boujay. Fò m fè misye peye frekantitay. Pou lòt. M konnen misye. Nego balo nego bo lèd nego ou anne djo. E misye ap toujou rete pou. M pa ka fanyen pou misye. Nego mèt leve sou mache san. Wè.

Ou genlè pase kèk kote? Prese papa prese, ou tap vin kanpe la? Ah non JB m pa dakò sa non. Ok map tann ou kounye a. Ok. Prese wi? Dakò.